Bonswa tout moun, bonswa tout moun menm kap gade views Jodi a nou wèm kòman se pa konte pa vre Se zen map konte tèlman gen zen deyò a E Jemay la menm se zen sou zen Men fòm di nou ke m chwazi kisa map pote pou nou jodi a E pi anplis de sa nou genyen yon bèl jèn envite Christelle Tondreau Ke Nou pral fè konesans avèl jodia sou plato a, nou pral konn istwa li, nou pral konn poukisa li sipèsta konsa, paske li pa chante, li, bon li pa, li pa danse, bon, nou pral konnen kisa k pase, kisa ki fèl sipèsta, ki evenman ki te voye karyè li monte, nou pral konn tout bagay sa yo, san konte tout ti zen m pote pou nou jodia. Nap pran yon poz nan vyouz, nap retounen. Talè avèk premye premye premye pati nou pi renmen m konnen se zen an pase nou konnen nou menm nou renmen ti zen nou n ap tounen talè. Zen yo tèlman anpil janm di nou an, m oblije chita. Premye bagay lan, Florence et Maestro ap prepare yon mizik pou nou. E n ap tann mizik sa avèk enpasyans paske m bezwen wè sa yo pral bay, sa yo pral remèt ansanm. Bon, an palan de pasyans, nou konnen ke lanmou se pasyans, se tolerans. E sitou se le pardon. Fò n pran egzanp lan sou Cardi B avèk Offset ki, yo menm, yo chwazi youn lòt padone. Sa k rive, se ke Cardi B te mande Offset an divòs. Pou 28 an Cardi B, Offset fè l on kado on machin ki vo over 300 mil dola. Imajine non timoun! Lè Cardi B wè sa, kisa l chwazi fè? Li tounen a nèg li, se ki e nòmal. Bon, se papa pitit li, se mari l, epi gon seri de kado yon nèg ba ou, ou pa ka refize yo. Ou konprann? E li eksplike tou ke poukisa l fè chwa sa a se paske premyèman l te sonje nèg lan paske nèg lan se pi bon zanmi l. Dezyèm bagay lan li di gen de kado jan m te di nou an ke yon moun ba ou, ou pa ka refize l. Twazyèm bagay la li di l sonje manch mesye a. Pa konnen. Enben, Offset gen kèk pe pote serye nan men l. Paske, pou moun di m se sa w sonje nan moun, bon brèf, antouka. On lòt bagay ki te manke atansyon m sou entènèt lan, se te Rutshelle ki gen yon moun nan vi l kounya. Li gen yon nouvo moun. Epi anpil moun ap, y ap joure l, yo kòm si yo se kankou yo pa dakò ke li gon moun ou byen ke yo jije ke li toujou gon nouvo moun men m pral di nou kite fi a viv li gen dwa l pou l chèche lanmou chak moun gen sa ke yo renmen sa di ke chak moun gen dwa vle ap chèche yon lanmou ke yo menm yo vle pou lavi yo nou konprann mwen menm m pa pou ke moun ap. kalonize l. Kèlkeswa jan l chwazi mennen vi l la, bay fi a chans li. Antouka m swete l anpil bonè e m swete ke relasyon sa mache pou li. Te genyen yon lòt bagay ki vrèman te make m. Poukisa? Se paske pandan ke m ap feyte sou entènèt lan, mwen wè yon videyo de 2 Barbie yon Barbie black avèk yon Barbie blanch. Barbie blanch lan, byen sur yo rele l Barbie. Barbie black la rele Mickey. Li te sou yon sit entènèt kankou Jane 12, men yo menm se pou Etazini kote ke yo pale de star yo e de evenman ki genyen Ozetazini. E lè mwen li kontèks poukisa ke yo te poste l lan, mwen vin konprann ke Ameriken itilize Barbie yo pou ke yo edike timoun e yo t ap pale de diskriminasyon ki gen nan sosyete an. E donk, yo cho, yo pran Barbie yo pou ke yo fè on kanpay, on kanpay, on lit menm, m kapab di sa, pou yo kòmanse konsyantize timoun sou pwoblèm sa ki egziste nan sosyete an. Pandan se tan, nou menm an Ayiti, lè n ap pale de Barbie, nou pale de on Barbie Dora, on Barbie Zuzu, Poutan, se pa menm nan. Sa vle di ki sa? Sa di ke lè nou menm nap edike jèn nou yo pou n fè yo konprann ke Barbie se limena, blan an li menm lap pran menm Barbie sa yo, lap fòme yon revolisyon avèk timoun piti, timoun an bazaj. Mwen menm swete ke lè n ap fè, lè n ap fè kopi konfòm sa yo, oubyen lè n ap kopye sou lòt sosyete, nan lòt kilti, ke nou pran sa k bon yo e sa k negatif yo. Men de tout lè fason, chak peyi gen Barbie pa yo, paske nou menm nou gen Barbie Black pa nou, nou pral pran poz lan, paske se la n ap mete fen a Hòtdi jodi an nan Vyouz. E pi, nan pral pale de Barbie Black Ayiti. A tout a lè. Bon, jodi an pou sijè semèn nan, se jèn fanm fas a defi sosyete ayisyèn nan. Jan m te di nou an, nou gen avè nou Barbie Black, ki li menm s on jèn fanm, on jèn antreprenè e ki fè anpil efò pou ke li menm li vin moun ke li ye jodi an. Nou pral konnen kisa ki fè ke li menm jodi a li se Bobby Black, kisa k fè tout sipèsta sa yo sou tout Instagram moun, sou plizyè paj e e de sponsò ou wè se li menm ki reprezante yo, se li ki anbasadris li, anbasadris yo, alò eskize mwen, bon m gen dwa fè flay la, sa k genyen? Bon de tout lè fason, Bobby m ap di w bonswa e byenvini nan Vyouz.

ki moun ke ou ye, kòman ou grandi, e kote ou soti.
Ok. Tout d'abord, je suis Christelle. Ou ka pale kreyòl. Tout d'abord, mwen se Christelle. Mwen gen 21 ans. Mwen se yon moun ki trè timid. Bon, m pa sanble sa, paske tout moun se rezo. Non, non, ou pa sanble sa ditou.
Ditou. So, m se yon moun ki trè timid, mwen rezève. Ok so lè w gad Barbie black avèk yon moun ki konn Christelle ou wè se 2 moun ki konplètman diferan. Ok e ki kote Christelle grandi? Ahh mwen grandi Delma, mwen pa leve nan yon kad familyal kòm si map viv an fami so mwen leve mwen fè yon pati de tan m nan pansyon aprè sa m vin viv ansanm avèk grande sè m epi me vwala. Donk ou te viv san paran w nan yon pansyon? Wi.
E paran w ki sa k te pase avè yo? Yo te abandone ou byen? Non pa di tou. Ou byen yo pa t nan peyi an?
Non yo pa t nan peyi an. Yo pa t la? Se le chwa de ma manman.
Oh donk yo ale yo kite w nan òfelina a epi bon. Trè byen. Mètnan pale nou de papa w. Papa m, kòm mwen ka di mwen rele Christelle Todreau sa vle di ke mwen pa pote non papa m.

Modèl.
Modèl, tout a fè. Kòman ke ou debite ladann? Li pat volontè, tout dabò. M te just lanse, tankou nenpòt jèn k ap fè ti foto, epi lage, eksetera. Epi gen moun ki wè potansyèl yo, yo chwazi kontakte w, epi yo ede w, yo di w ke ou gen potansyèl pou fè tèl bagay, epi yo pous ou. Ou konprann? Tankou yon makiyè ki wè m, yo di konsa ke m renmen fes ou, vizaj ou, pou m ta renmen makiye w, ou konprann? So, epi yo makiye m, epi m wè ok, lòt moun wè, yo kontakte m, epi vwala. Tout a fè.
Men mwen sonje ke te gen. yon istwa ase louch, e ke mwen panse ki pwobableman kite yon gou amè nan bouch ou tou. Mwen, m pa vle pwononse m ladisu paske m pa konnen, m poko konn fon istwa, e jodi a nou pral aprann konnen l. Se te evenman ke anpil moun te konnen sou rezo sosyo ki se Pijama Pati. Ok. kote ke te genyen de videyo ki sòti de pijama, de party an, de fèt lan. Nou te an lenjri, medam yo te an lenjri. E pi te gen de lòt videyo, bon, ke nou pa bezwen vreman twò rantre la dan ni, ki sa ki te nan kontni videyo an. Men, èske ou kapab pale nou de peryòd sa, de moman sa? Mwen panse ke peryòd sa, Tout moun ki te nan pijama a te afekte, ou konprann, moralman, fizikman, etc. But, m pa ka kanpe. But, lè yon moun gad kò m avèk videyo ki nan lari yo, yo wè ke se 2 bagay diferan. Gad kò nou, fizik nou, avèk videyo yo mete deyò yo, se 2 bagay. Se moun k ap chèche vyouz, oswa ki bezwen atansyon, k ap pale de, ki pwofite de sitiyasyon an. Menm moun ki konn ap koutwaye medam yo. ap use okazyon pou yo fè views ou konprann so pijama pòdi an se te anivèsè yon demwazèl so li te just chwazi fete men kòman li ta renmen fete so nou pa ka kont sa ou konprann ok nou pot ko nan laj pou nou konprann ke nou mal itilize entènèt lan e ke jan nou wèl lè pa konsa tout moun wèl ok so gen anpil moun ki pwofite de nou pou yo fè views sal imaj nou but nou aprann de sa m panse ke tout moun ki te nan pijama aprann de. pijama, kòman yo, pou yo itilize entènèt lan. Donk pat gen vrèman anyen de malsen ladan l? Non. Donk tout sa yo tap montre yo, se te pa reyèl. Pijama Party pat, pat yon sware prive. Se te yon sware ki te live sou Instagram jiskaske l fini. O nou fè, nou filme live pandan nou sou. Wi nou fè an dirèk pandan ke pijama a fèt. Se pa yon bagay ki ta fèt an sekrè ke ok moun yo vin sezi o yo kenbe entèl nan tèl bagay. Se te yon sware ki te an dirèk, tout moun ap gade etc. Bagay timoun. But m panse ke tout moun pa p janm gwo bagay konsa ankò. Men poukisa jisteman si nou chwazi fè yon fèt an lingerie poukisa nou chwazi fè l live? M sot di sa la paske se bagay timoun. A lepòk nou pat gen matirite pou nou wè ke gen de bagay ki pat sipoze vann sou entènèt lan. Wi, paske nou konnen ke entènèt son bagay ki trè danjere. Trè frajil. E se si nou pap peyel kounye a, nap peyel apre 5, 10 an. Paske nou konnen ke pijama pòdi an, li an poz la, but si m vin madan yon premyè, kòm si si m vin yon premyè dam, m vin madan nenpòt moun, so pijama pòdi ap toujou swiv mwen. So se sak vin fèm konnen ke entènèt lan tou gon jan pou m itilize l. Gen bagay m pa sipoze ap vann sou entènèt lan. But pou mwen se jis yon plezi, m ap enjoy ansanm ak zanmi m. But gen moun k ap just pwofite de sa pou yo antre nan pèsonalite nou, pou yo kondane nou jiska lamò. Ou konprann?
Men èske li pa li pa t afekte karyè yon sèten moman kote ke gen de sponsor ki Pwobableman pa t vle ke ou reprezante yo ankò a pati di ke di moman ke video de pijama pandi an te sòti. An gras a Dye, m te gen moun ki ase, bon menm lè m konnen gen majorite moun yo se yon trèt ipokriz y ap di w non ne te kèt pa, se sa va pase, se ryen, but m konnen ke nan yo menm y ap pale pa anba, ou konprann? So wi, Gen de twa moun ki te di ke n ap konpoze paske ke pou le moman imaj pa fin twò kòrèk paske nòmalman moun nan pa zanmi w ou jòs ap reprezante biznis li, li menm li pa asepte biznis li afekte pou ou. Imaj biznis li sal jisteman. Egzakteman, de fason l ap peye w. So wi sa te afekte m, menm lè ke m gen moun ki t ap di m se ryen but mwen menm m konnen ke sete vrèman mal. E psikolojikman kijan, ki efè ke sa te fè sou ou? Sa pat fè ankenn efè sou mwen paske mwen menm nòmalman m son moun depi m pa fè yon bagay m ok e konsyans mwen m toujou vle ki pou ok depi konsyans mwen ok epi m di tou va byen so wi m te fustre lè tout moun ap di oh ou te nan pijama etc so sa pat fèm byen but kòmsi avèk konsyans mwen mwen konnen ke mwen te ok. Eske sa pa fè ke karyè propulse tou ke anpil moun vin follow sou rezo sosyo yo? M pa vrèman ren followers sa yo. Ou pa renmen yo? Non, paske followers sa yo, yo la kòmsi pou yo enkrimine w plis ke yo pale byen de ou. Donk yo fè de kòmantè negatif. Egzakteman. Moun ki vin follow yo di konsa, swa fon live apre yon sèten tan, yo di konsa ke e ou te fè tèl bagay wi m sonje w, ou konprann? M pa renmen followers sa yo. M plis renmen lè moun nan follow m, o m renmen demwazèl sa, m renmen jan l abiye, m renmen yon bagay lakay li, m follow li. Apre ke moun nan ap di konsa ke ou te fè tèl bagay ki mal e pou sa m te follow w. Ou konprann? Men fòn pa nye ke bon, si w vle wè l yon kote pozitif nan sa, se ke li te jis ba w yon kantite de vyouz den trè. Paske nou konnen ke Ayisyen renmen zen. E depi yo jwenn zen an, yo p ap manke al follow w. Yo pa follow w jisteman paske yo apresye sa w ap fè oubyen ke yo wè ke ou gen yon talan oubyen yon kapasite. Yo jis al follow w pou y al chèche enfòmasyon, plis enfòmasyon sou ou. Men kòman w reyaji ak kòmantè ke, kòmantè negatif yo ke y ap fè anba pòs ou yo?
Sa m plis di, m plis di ke si yon moun fè yon kòmantè negatif sou mwen, sèke li chèche de mwen, li analize m byen pou l fè yon kòmantè. Byen ke moun ap di bagay ki mal, but sèke ou gade m kanmèm. So m domine w yon fason ou pa, so ou viv de mwen, ou konprann? So si w di Barbie pa gen stil, sèke w ap gad stil mwen. Sèke y ap gade w, y ap admire w. Egzakteman! Si w di Barbie pa renmen kòmsi penyen oswa Barbie toujou gen yon chou nan tèt li, sa k fè w konnen m gen yon chou nan tèt mwen? Paske w ap swiv mwen, So sa ede kanmèm. Men yo pa deranje w jondi an? Non, yo pa deranje m.
Men nan eske ou janm jwenn yon pwopozisyon ki endesant a pati de lè ke videyo sa te soti ou byen pandan peryòd karyè w la aktyèlman la? De moun ki pwobableman ap ofri w de Mpa k bon, mpa, ou konnen gen de bagay ke mpa vle di, men an di eske ou jwenn de moun ki vini epi avèk de pwopozisyon ke ou menm ou jije ki pa ale avèk imaj paw ke w vle pwojte a? Wi, m jwenn sa, m jwenn sa souvan fwa e m di tèt mwen tou ke se mwen ki koz sa. Donk se apati de pijama? De Barbie Black, paske Barbie Black avèk la pèsòn ke je suis reyèlman se de moun konplètman diferan.

Se vre. Wi, se vre.
M k ap chante, m ap, kòmsi Madame Saly a dèyè telefòn mwen, but devan anpil moun, w ap wè kòmsi se de moun diferan. E sa fè menm lè m al nan pwogram, w ap wè moun ki nan pwogram nan avèk moun ou wè sou Instagram nan, se pa li. Ou konprann? So, se sa. Men je vais te dire, E eske paran ou te jwenn video fèt sa a?
Non. Yo pa janm jwenn li? Non, manman m menm rele m pou l di m konsa ke Gede se te medam Ayiti, bagay pa al zanmi avè yo. So non.
Vrèman? Non. Yo pa t janm jwenn li. Donk ou di mèsi Bondye ke yo menm yo pa t jwenn li. Wi, men li tande pale de li. Manman m pa yon moun ki kòmsi bagay sou entènèt. Li just tande yo pale de yon video pijama, etc. Epi that's it. Men je vais te dire e mwen avan yè mwen wè ke ou tap fè pwomosyon pou on pwodui ke ou genyen e mwen panse ke ou son jèn fi ki gen anpil anpil anpil merit ok de jan ou di a de kote ou soti an de yon jèn fanm ki leve nan yon òfelina answit wal viv ak gran sè ou sa di ke ou pat gen akonpanyeman paran ou avè ou E malgre tou jodi an la, ou gen prèske 100 mil moun non? 72.
Donk prèske 75 mil moun, 80 mil moun sou paj Instagram ou. Wi.
Mwen panse e ke ou ou ta sipoze itilize karyè ou pou ke ou kapab voye jèn fi monte e fè yo konprann ke Kote ou te ye an, kote ou grandi an sa pa detèmine ki moun ke w ap ye demen. Egzakteman. Men kòman ou konte fè sa ou menm jounen jodi a? Se pou sa mwen lanse Ban Bib la ak Edjyz, paske m toujou di tèt mwen ke sa moun ap di pa vrèman enpòtan, se konn kiyès ou ye vrèman. So, yon moun wè Ban Bib la, Gen moun ki gen plis followers pasem but mwen viv la ak plis demande ke whatever moun ki gen 100 mil followers poukisa se janm itilize followers mwen aparans lan konte tou ou konprann so mwen lanse bò viv la ak edjis pou plizyè rezon pou montre ke timoun nan laj mwen yo a 21 an ou ka fè plis bagay ke yon moun ki gen 40 an se may ou brenn ou ki pou deyò ou konprann so se sa m vle montre anpil jèn fi ke ou pa bezwen Ou pa bezwen, m pa vle itilize nenpòt gwo mo nan show an, ou pa bezwen ap koutwaye moun ki pa ta menm sipoze nan nivo w. Wi, wi, wi. So, a yon ti kras kòb avèk kòm si bwenn, depi w gen volonte an sèlman w ap fè l. Ou konprann? A 21 an, ou ka depase nenpòt lòt moun. Men karyè lan pa fasil. Ki aspè negatif? ke ou ke ou jwenn nan nan karyè lan? A kisa ke ou fè fas de negatif? De bagay ki pwobableman choke ou, de bagay ki fè w mal, gen de moman msi ke ou kriye, msi ke gen de moman ke ou ri. Donk ba nou yon yon istwa de yon moman ki te vrèman choke ou. Sèl moman ki te choke m sèl moman pijama. Sèlman moman pijama a ki te choke m, apa de sa tout sa ki vin nan vi m, mwen asepte yo, se paske m asepte yo ki fè m kòmsi m la jodi an. Ki fè ke w moun ke w ye jodi an. Egzakteman.
Dan lavi, il fò avwa dè priyorite. So m bay tèt mwen yon priyorite epi m di m asepte l, m ap kriye but m konn poukisa m ap kriye. So m pa pral kòmsi ap kriye pou m pa konn poukisa m ap kriye. So whatever moun nan, ou sipoze gen yon priyorite, yon objektif nan vi w.
Donk tu vas à l'école? Wi.
But pou le moman non, men wi. Kisa w ap aprann?
Administration, a l'université de Port-au-Prince. Oh nice, m t al nan Université de Port-au-Prince wi. Men tu sais, tout jèn fi nan laj sa yo, yo bay priyorite a gason, plis ke yo bay priyorite a etid yo e a avenir yo. Kisa ki fè ke ou menm, ou chwazi bay Se pa pwobableman ke w pa gen yon moun nan vi w, men ke w chwazi bay priyorite an, jan w ta pale de priyorite an, a ton avni an.
Paske youn nan rezon se ke depi m tou piti, mwen di tèt mwen ke menm lè m te jwenn manman m genyen, sa pa ka fè m moun ke m ta renmen ye an. Se fò gen yon baz. fòk yon baz, fòk gen yon bidjè ki fèt nan vi w. Se pa sèlman lè w bezwen achte yon bagay oswa lè w ap prepare yon bagay ou fè yon bidjè. Tout vi w sipoze yon bidjè, ok? So, m fè yon bidjè epi gen de bagay m asepte, jan m sot di w talè a. Gen de bagay m pa t prepare pou yo, but je m'adapte. Ou konprann? Donk sa vle di ke lavi fè w vin granmoun otomatikman? Egzakteman, san m pa t menm vle l. Donk ou vin oblije granmoun. Egzakteman. Ou vin pran responsabilite w paske lè w reyalize ke ou. ou pou kont ou. Wi. Sa na pa ete, sa na pa ete fasil. Fasil di tou.
Donk tu kont em kontinye avèk ta karyè ou?
Je se pa ankò. Pou ki sa? Sèl sa m konnen, m konnen ke bòy bib la k prale lwen. Paske rèv pa m, rèv pa m se pa pou m te bòy bib la sèlman. Rèv pa m se pou m vin yon gran aktris, sou eksetera.
Cheydo ou pral evolye nan Hollywood. Exactement.
Lòt semèn n ap pete plafon nou ale. Pete plafon? Wi. Sa vle di kounye an pral nan entènasyonal, pa prete lokal sèlman. Paske m vle ale nan mond sineas la. M vle sa. Men pou sa pa kòmanse avèk mond sineas an Ayiti an?
Bizaman, m pa wè karyè m Ayiti. Mais jusqu'à présent je pense que ça va pourquoi pas. Sa va but
mwen panse ke sa m vle ye an m pa vle debute l Ayiti.
Poukò? Sensyèman.
Paske mwen pa wè mwen pa wè ankadreman, mwen pa wè kote yo ka ankadre yon jèn ki gen yon talan san yo pa pwofite de li. San ke ou pa jwenn de pwopozisyon. Pou indecent.
So m vle yon bagay ki pwofesyonèl. Ke m ka fè l wi ou ban m pòs lan. Se pa paske m oblije fè yon bagay pou w ban m pòs lan. So m vle yon kote ke wi ou pa ka fè tèl wòl, so w ap fè tèl wòl. M pa vle kòmsi non, ok ou pa mal, m ap ba w fè tèl wòl. Ou konprann? So m vle ke yon moun ou jije m aparaman a mwen menm. Ou konprann? Sa vle di ke ou jwenn de moun ki di w ok map baw tèl pozisyon ou byen map fè w jwe nan yon fim a kondisyon ke pa egzanp ke ou gen yon rapò seksyèl avèm. Egzakteman, imajine w moun mwen se Barbie Black, mwen konnen ke nòmalman depi m pòs yon bagay moun pa ka pa wè l, so m konnen konbyen followers m genyen, m konnen ke followers mwen yo aktiv, ou pa ka ap rele m pou yon reklam pou di m ke oh m jwe nan yon wòl pou ou wi, sa vle di si n al bwè yon vè pou nou pale de sa, sa vle di si nou fè tèl bagay, so je me connais, ou sipoze respekte sa map fè an. Ou konprann? Sezi pou gen tèt ou trè, trè wo, tèt ou sou zepòl ou, ou konnen, ou konn valè ou, ou chwazi pa desann nan nivo sa a. Egzakteman.
Non sèlman ke m ap fè yon bagay, m pral travay pou li, ke ou ta sipoze peye m, m pa gen pou m ap kòmsi se yon favè ke w ap fè m, pandan se tan m kapab. Justement, men je vais te dire, èske w pa panse ke sa ka bay yon baryè? Paske ou wè an Ayiti, lè w se yon fanm, li difisil pou ke jan w di an, pou ke yo ouvri pòt pou ou tout otan ke w pa gen yon bagay ke w ap ofri. Sa depan.
Sa depan de kwa, daprè twa?
De èske ou menm ou prè pou evalye tèt ou pou konnen ke ou kapab.
Men yon moun nan. Ki trè difisil. An, m ap pran yon egzanp avè w ki trè senp. Imajine w ke yon moun li se yon pwofesyonèl, an n di yon kameramann. So, whatever jan l te ye an, w ap bezwen l. Ou gen dwa pa vle ba l pòs lan, men w konnen ke si w gen yon bon imaj, e li pou pran. Se li menm pou pran. Epi ou konnen ki travay ki travay ki ap ba w rezilta travay li. Egzakteman. Youn mande w 8 mil, youn mande w 10 mil. So ou wè 8 mil lan se kòmsi sa l ap fè a pa. pa mache avèk ou menm, se sa 10000 lan wap pran, paske li menm li son pwofesyonèl, li konn sa lap fè an. Li konn sa lap fè a, donk li pa vin, li pap vin jwe dayè. Wi. Depil vini an, ou wè moun ki pwofesyonèl lan, ou konnen lè moun nan konn sa lap fè a. E sou sa anpil jèn pa ka kòmsi di tèt yo ke m ka fè tèl bagay, e pa yon favè wap fèm. Bon, kòm peyi a son peyi ki tèt anba, kòmsi. Enben se sa, e se la rezon pou lakèl ke lè mwen menm map gade w, m di men m twouve sa ekstwòdinè paske andeyò de vrèman de pijama pa gen ok, M poko janm tande non w site nan anyen vrèman nan lari a, anyen de mal nan lari a. Petèt ke se pa vle di ke w pa fè de erè, paske w se yon jèn, bon, tout moun fè erè nan jenès yo, men jan mwen konn ap tande non w nan ap site adwat agoch, mwen pa tande l, e lè sa m di tèt mwen ke se pwobableman paske ou te, ou gen yon liy ke w kenbe, ki dwe pa fasil non plis, paske tu es jeune, tu es belle, Donk, li vrèman pa evidan dan se ka la. Sèl sa m konnen, m konnen ke yon moun ki nan vi w ka ede w oryante vi w. Kòm si gen de bagay ou ta sipoze fè, but akoz yo gen yon moun nan vi w ke w respekte, ke w gen yon limit ou bay tèt ou. Ou konnen ke gen de bagay ou pa sipoze fè. Donk ou gen yon moun nan vi w la kounye a. E kòman l reyaji parapò a tout videyo de. Pijama Apadi an, kòman l, ou bi, di mwens kòman l te reyaji?
Premye fwa Pijama Apadi an sòti, en mwen te fistre. Mwen te fistre ak sa l pral di, eksetera. Bòt, son moun li aprann konnen m. Li aprann konnen m e li konnen ke gen bagay ke m pa fè, gen bagay ki pa pou mwen, menm lè moun ta di l, bòt li konnen ke se pa mwa. Ou konprann?
Sa dwe di li vin kwè nan ou lè ou di l ke se pat ou menm. Wi, paske li te konn pijama, li konnen ke se te fèt yon zanmi m, eksetera, m ke m t ale, ou konprann, li te konnen tout ti detay sa yo, epi tout o lon de pijama a, nou pale nan telefòn, so, li konnen m, se menm jan ou mare w sou yon bagay pase l ap konnen ke Corey p ap fè l. Tout a fè, tout a fè, men li afekte kan menm relasyon d'une manière ou d'une autre, non? Kan menm, tout moun t ap santi yo mal pou yo tande non moun yo apresye ap site non bagay. Li pa li pa t wont sòti avè w nan aprè sa? Non, poukisa wont la? Bon, ou konnen kòman sosyete a ye depi w rive yon kote, tout moun ap di, o men Bòbi, men medam yo, men medam pijama Bòbi yo, men kankou s on gwo evènman, kankou se t on bagay malsen. S on tole. S on tole, s on.
Non, li pa t wont.
Men bon, e nou toujou zanmi, nou menm medam sa yo? Non.
Non pa zanmi. Depi apre evenman an. Pa apre evenman an. Non sa pat kraze amitye an. Se jis ke men mwen di tèt mwen ke kom si gen bagay ki pase. Se bagay ti moun ki pase. Ou konprann? Gen de zanmi tou ki pat la pou yo te rete. Se jis pwogram etc. Nou pat konn gon konvèsasyon kom si ki te ka kenbe relasyon an. Se just pwogram. Ou al nan tel pwogram. Pat vreman gon amitye ki te ka. Wi chak zanmi gen ti wòl pa yo. Wi nan lavi a. Gen de zanmi ou genyen. Se pou pwogram ki deja ou gen, se pou. M pa vle moun yo kòmsi rete sou paske si m konn pale ak Corey jodi a, m pa deside pale ak Corey sou yon bagay. Non, gen de moun ki pa vin nan vi w pou yo rete. Si m pa jwenn anyen pou m di avè w ankò, poukisa m oblije pale avè w? Mwen menm m deside chanje vi m, so ou pa deside chanje. M pa ka kenbe w m ap rale w. Si pou m lage w, m ap lage w pou m avanse. Wi, ou pa ka kenbe yon chèn nan pye w k ap rale w dèyè lò ke ou menm ou gen anbisyon pou w grandi. E de wè nan lavi an, lè w ap grandi e ke zanmi w pa grandi avè w, Wap kite yo dèyè wi. E gon kote kap rive komsi li vin evidan.
Non, la plipa di tan li pa volontè. E se pou sa m toujou di yon moun menm lè w gen zanmi w ke w grandi avè w fèt ou depi piti, ou sipoze grandi avè l. Paske l ap rive yon kote l ap kite w dèyè e li menm li pap chwazi rete nan kote l te ye an. Paske tout moun vle avanse e fè pwogrè. Sitou lè w se yon jèn. Nou gen ventan, nou gen yon jan nou padi, nou gen yon jan ke nou. Anb sòti, nou gon jan nou abiye. Men lè kounya l rive 22 zan, 23, 25 an, oubyen ke li gon moun nan vi l, w ap wè ke l kòmanse pran yon lòt liy. Kori, eskize, m ap kòmnse entèwonp w nan yon bagay ou sot di. M panse ke laj pa fè matirite. Toutafè pa. Matirite an li vini apati de, kisa w vle? ki objektif ou. E pafwa tou li konn ap kòmsi li rive lè w rankontre yon moun ki nan vou ki la pou gide w. Ou konprann sa m di w lan? Ou wè gen de seri de bagay ki pa ale a moun nan. Ou menm tou pral eseye chanje sa lakay ou pou di konsa ke moun m avè l lan li pa koresponn avèk moun mwen te ye yè lan fò m chanje. Ou konprann? Gen de bagay ki pa pou ou ankò. Zanmi tou, sèk zanmi w defini matirite w. M pa gen matirite pou m zanmi avèk de seri de moun k ap fè bagay ki pa nan lig mwen, ou konprann? Toutafè. Moun ke w frekante pou bokou pou moun ke ou ye jodiya e moun ke w ap ye demen. Egzakteman. Paske si w gen move zanmi k ap mete w sou yon movèz liy, se toutafè nòmal ke si tèt ou pa sou zepòl ou, ke ou menm w ap wè lè w rive nan yon laj, ou di kèt, m pa avanse ditou. Okontrè, m fè bak. Epi, kounya, ou pral eseye ratrape. Bon, li pa janm twò ta pou moun byen fè, men, ou konnen menm. Pafwa li konn twò ta.
Lè w fè twòp, ou fè twòp. Lè w ap eseye fè an, ap toujou gon moun ki pou la, ki pou mete. Non, Ayisyen ap toujou raple w ke ou bliye tèl epòk, tèl lè, e tèl se. Ou sonpon sa w te ye. Ou sonpon sa w te ye, se vre. Men ou konnen, e m gen yon lòt bagay m toujou di tou, granmoun pa al lekòl. Mwen m toujou konseye jèn yo pou yo al lekòl pandan peryòd ke yo menm yo trè jèn nan. Paske li vin difisil lè w gen yon mari, ou gen yon pitit, Pou al lekòl, fò w travay, fò ou ke ou asire w de edikasyon pitit ou. Se pa evidan, se pa yon choz fasil ditou. Plis ou jèn, se plis ke sèvo w tou fre, se plis ou kapab ranpke kapte li bay nan tèt ou. Èske w konnen gen timoun ki gen plis bagay nan tèt yo ke yon granmoun? A bon? De no jou? De no jou, egzakteman. M pa kwè sa avèk jenès sa, m pa kwè sa. Mwen m pa kwè nan jenès sa. Gen timoun ki gen plis bagay nan tèt yo ke yon granmoun. Sa se si. Poukisa ou di sa? Paske se sa m konstate. So.
Bon, petèt ke ou menm ou gen ase de matirite, men m ap gade jèn de no jou yo, e onètman, m pa konnen. Li sa vrèman fè m tris, paske yo gen sèl bagay nan tèt yo se pwogram. Si yo gen yon moun nan vi yo, yo pa p fè ke moun nan envesti nan yo pou lekòl, oubyen pou yo fè yon biznis, oubyen pou yo mete yon bagay sou pye, y ap plis nan grèf, Nan fo zong, nan mak telefòn, dènye mak telefòn. Epi, lèsman te di yo, Kori, mwen wè yon bagay de no jou, moun yo vin le pli souvan trè ipokrit. Ou konprann? So, moun nan ansanm avè w, l ap enjoy avè w, l ap envite w, li prè pou l ba w tout kat pwogram, but li pa la pou l di w ke, tu sais quoi, ou gen ase potansyalite lakay ou pou w fè yon bagay ki bon. Sa w panse si m envesti avè w nan tèl bagay? Sa w panse ke si m use e kòmsi popularite w genyen an pou m mete w sou tèl bagay ou konprann sa m di w lan so men si nenpòt pwogram nan la pou l ba w l li la pou l ba w kat lan li la pou l di w ke w m kite vip m kite boutèy pou ou konprann but li menm ankò k pa di w sa a entèl s on ti paranòy s on ti dejwe ou konprann sa m di w lan but potansyalite w gen lakay ou a l p ap janm di yon moun ke ou konnen yo li gen ase potansyalite pou ou pran l wi ou mèt pran l pou tèl bagay li ka fè tèl bagay. nan. Non men eske se fòt li oubyen se janm diw lan jan jenès lan ap vann tèt imaj tèt li de nos jours. But non se pa sa selman se pa sa selman Cory si w wè yon moun gon potansyalite ou wè komsi se moun moun nan pa gen moun pou kouri dèyè l moun nan pa gon moun ki la ou menm ou santi w kapab ou ka ede l komsi kanmèm ou wè moun nan ka fè l ou ka pran l ou souke l pou di resezi w. Men se pa tout moun ou ka ede ou pa ka ede yon moun ki pa vle yo ede l nan lavi a pou w ede yon moun il fò ke li menm li konsyan de sitiyasyon l, de nan ki sa ke l ye, e fò ke l vle sòti ladan l. Paske tout otan, m gen dwa ap di w Barbie, sa w mete sou an pa bon pa egzanp. Ok, ou menm nan zye pa w, ou sèmante ke l bon. Mwen m dakò. Kòman mwen pral konvenk ou la pou w retire l? Ok. Tu konpran? Donk, dabò pou yon moun pou ede l, il fò ke moun nan vle sòti nan sitiyasyon ke l ye. Èske w konnen ke gen moun k ap mande èd san yo pa pale?
A men non fò pale paske tout moun pa oblije li nan panse li nan jan pou ap fè. Kòmsi li pa bezwen diw li bezwen èd natirèlman depi ou wèl wè son moun ki mande èd ki mande pou moun edel kòmsi moun nan gen dwa kòmsi konnen ke afòs ke li tèlman kòmsi pase tout bagay nan rans ke pa gen moun kap kwèl but li vle sa li vle yon moun antre nan vil pou chanje vil. Men se ou menm kounya ki pou pwojte imaj ou se ou menm ki pou fè moun kwè nan ou dabò. E si si antouraj moun nan pa bon? Non si antouraj moun nan pa bon fòl jwenn yon moun ki pou ralel sòti. Se kòmsi moun nan kanpe epi moun nan yo just ap pederale l epi pa gen moun ki pou fè fòs avè l kanmèm. Donk kounye a w mande pou yon moun deyò vin di w ke nan sa w ye ou pa bon, ok, epi lè kounye a la yo vle retire w, ou pa vle, se kankou moun nan gen de pwa de mezi, li vle plezi an, li vle yo ede l lan, men gon kote ki vle fè w kapab fè yon chwa. Kanmèm, wè sa m ap di, èske moun sa li menm, èske li prè pou l tande? Se gen sa tou, paske nòmalman, imajine w m ap pran yon egzanp ansanm avè w ori, yon fi ki nan kay ansanm avèk mari l, mari l ap pede bat li, li pa ka vin esplike w ke mari l ap bat li, but lè w wè l a premyè vou, ou wè ke sa n va pa, li mande w èd, men l pa ka esplike w li, se k pou ok, ou chita w pale avè l, ou gen konfyans li, ou konprann, ke w di l konsa ke si tèl bagay fèt tèl jan, m ap la pou ou. Wi, toutafè, men sa rive ke moun nan. li menm la pè fè ke l pa vle, li pa vle soti kote l ye an. E dèfwa, ou konn panse ke w ap fè yon byen pou yon moun, w ap retire l nan yon sitiyasyon, pandansetan moun sa ankò k ap kraze w. Ou konprann? E w ap gade nan sosyete a, jèn pa ede jèn, fanm pa ede fanm parèy yo, sinon ke yo rantre nan polemik dirèk avè yo. Tout sa w ap fè, w ap wè ke pa, ou menm pa rapò avèk edge control ou an, gen anpil moun, ki te zanmi w, ki pap zanmi w jodi an. E olye pou yo ta di, ok, m konnen yon zanmi m ki pa egzanp ap vann pwodui kosmetik, oubyen ki gen yon studio, ban m al prezante l bay Barbie, y ap pito ale nan kote sa yo pale w mal pou yo fè w pa vann pwodui w lan. Tu vwa?
Donk, se vrèman difisil pou ke jèn yo kolabore de no jou. Men. Mwen menm map toujou la poum pote bon konsèy pou yo ok e se pou sa ke jodi an m byen kontan ke m te fè ti pale sa yo avè w mwen remake ke ou gen bokou plis matirite ke mwen te panse ke anpil moun te panse ke anpil moun te panse m konnen ke wout lan pat fasil e li pwobableman te gen anpil move moman menm si w pa fin twò rakonte n move moman men m ta renmen ke w fè yon ti pale pou tout jèn kap gade nou kap gade vyouz la jodi an move moman ke ou pase nan pandan karyè ou nan moman sa a? Ahm kisa map di map di ke m son moun ki bipolè mwen pase plis tan pou kò m ke m akonpanye e mwen son moun ki trè kwayant mwen konnen ke depi m priye map jwenn sam bezwen an m pa di ke pou tout moun sou menm longè dond ansanm avèm but kwè nan sa w vle an Kwè ke jodi an ou la demen w ka lwen, trè lwen. And fè Bondye konfyans, kwè nan tèt ou, pa kite moun use kapasite w, si w konnen w ka fè yon bagay, epi di Toujou sène antouraj ou, toujou kenbe ke ou se yon moun ki spesyal e fò antouraj ou ka bon. Si antouraj ou negatif, m rasire w ke pa gen anyen ki bon ke w ap ka regle, paske moun sa yo y ap just la pou yo rale w dèyè. Toujou kenbe yon bon liy ou konprann. So se sa. Non m dakò avè w, m dakò avè w e m swete ke lè mwen menm mwen te nan laj nou ke mwen te genyen jisteman yon kori ki te ka chita pale avè m. E sa n'a pas été facile pou mwen pou ke mwen bay tèt mwen yon liy, mwen fè anpil erè. Ok e mwen menm mwen di ke gen moun ki di erè pa egziste, mwen mwen di ke erè egziste. Paske gen anpil bagay ke w swete ke ou pa t fè, oubyen ke w te reflechi avan pou w te fè yo. E gen anpil bagay kounye a, si yo te mete m ladan l, je te jure ke m ta p refè yo, men petèt diferaman. Diferaman. Konprann? E se pou sa ke mwen menm mwen di ke kote yon moun soti pa detèmine kiyès ou ye demen. Non.
Avni yon moun se nan men w li ye. Donk se ou k chwazi kiyès ke w vle ye demen. Ou konprann?
E m ap toujou ba nou konsèy nou menm jèn yo paske nou pral mete fen a ti antrevi sa ke nou te gen avèk Baby Black. Avan tou, Baby Black, poukisa yo rele w Baby Black? Se pa yo rele m Baby Black, s on non ke m te chwazi bay tèt mwen paske Baby, lè m te lekòl. Mwen te moun ki te pi nwa nan klas mwen. Yo te toujou ap rele m chabon, eksetera. Chabon?
Egzakteman. Paske m te nwa anpil. E kounye a, ou wè ti koulè m on ti jan. So, ok, Bobby Black lan vini, epi avèk mè cheve, yo toujou di ke m sanble yon milat, akoz de cheve m. Epi m di tèt mwen, m ap rele tèt mwen Bobby Black paske je si trè seksi.
Men èske ou te konplekse lekòl parapò a ta koulè? Wi, trè. Paske yo te konn tèlman fawouche m, m te souse dwèt. M te yon ti jan Barbie black. Ou te vrèman Barbie black. Egzakteman.
Donk konplèks lan li te fè ke ou pa t ka avanse lekòl? Non, pa ditou.
M te konn kriye but. Yo te konn bouli w anpil lekòl? Anpil.
M gen pou m fè yon emisyon sou sa wi, sou cyber bullying, ok, e sou bouli menm paske gen anpil moun ki viktim de sa. Wi. Men sa dwe di pou nou lekòl epi se ou menm sèlman. Bon, koulè po an pa detèmine vrèman anyen, men But pou le moman, pou le moman wi, but a lekòl toujou gen ti bagay sa yo ant elèv, so j'étais un bébé, m pat konnen ke koulè m te spesyal, la mentnan yon moun di m Barbie black, so I love it. Ou te konn gen zanmi malgre tou? Oubyen w pat gen zanmi oubyen w pat vle zanmi akoz de koulè po w? M te konn gen zanmi, m te konn gen zanmi, but zanmi ki apeprè koulè m, but m te vrèman noir. E sa k rive pou ou? Ou pase krèm mami? Nou grandi, krèm non! Jamè! Non ou di ou te, ou te pi nwa. Ou konnen nap grandi gen yon ti bagay kounye a nap fè pou po an. Non pa krèm non, kòm si nap, kòm si nap fè demwazèl ou konprann? Men non pa krèm, jamè! Krèm non. Donk ou pran swen po ou plis kounye a wi. Pase ke ou konnen ke gen pwodui natirèl ke w itilize nan po ki rafine po ou. San ke se pa kòmsi w ap dekolore l non. Ditou pa egzanp zoranj su. M son karamèl.
O waw.
Ou bon chokola.
E mwa alò.
M ban li vaniy.
Bon Babi je dwa te dire ke vrèman ma cheri m kontan kontan kontan anpil. Mèsi de m'avoir envi. Teye sa ete yon plezi det isi. Wi. So m kontan ti pale sa. M kontan ti pale sa. M panse gen moun ki ap aprann de emisyon. Wi gen moun ki pral aprann e pi bon nou menm tou nou pral grandi o fur a mezi. Wi.
Men nap toujou pote bon konsèy pou nou. Dakò. Donk mwen pral remèsye tout sponsò nou yo ki se Baby Hair Stylist. Asistan m ti Ron ap fè m ri ok. Jojo Store, nou gen Roro Store, Answit nou gen Germain Makeup, Germain merci pou makiyaj lan, makiyaj ke w bay Barbie an, ou vrèman vrèman fè nou ekstraòdinè.
Answit nou genyen Beautiful Spa ki fè men avèk pye nou, epi nou gen Création Dorée ki ba nou sandal, bijou, epi nou gen Production Pam ki yo menm spesyalize nan fè Pat lay avèk epis blende bio. Sa vle di ke pa gen pwodui chimik ladann. Donk map di w mèsi a ou menm pou sipò sa ke w ba nou. E pi Azilian Distribution, map remèsye Zebe, map remèsye Papito, map remèsye Toma, e map remèsye Kori tou. Fò m remèsye tèt mwen paske m pran kouraj vin chita la. E pi ou menm kap gade m, map di w mèsi e a la pwochèn. Laisse-moi te dire Kori. Wi, di mwen. Se kwa el Oh Dezole. Baby. Qu'est-ce que ça veut dire? Emisyon an fini, kite sa Baby pou l pa fè rive. Gade gwosè kesyon Baby sou plato an. Non, je voulais savoir, qu'est-ce que ça signifie?
Kite sa Baby. Pou l pa fè rive. Men non, men mete er lan se pa rapò a anyen. Se jis yon chèn. Tande su yo?
Wi. Poukwa Air presizeman?
Thomas, wap fèmen kamera, fèmen zye w twòp pou mwen kounye a. Merci mes amours et à la prochaine.